Zanmi yo koman nou ye? Son plezi pou m ansanm avèk nou. Sa avèk yon kè kontan ke m vin prezante nou jodi a kote m pral pale de yon bagay ki fè kè m kontan jodi a, yon bagay ki fè e ki met yon jwa nan kè m, se Corventina. Corventina se Melchie Daelle Dumornay di Corventina e m pral pale de nou jodi an ki ranpòte le pri NXNGN jodi a kòm meyè jèn jwez du monn. M pral pale w de sa, de jounal sa, de magazin sa ki vreman onore, ki toujou onore meyè jèn jwez, meyè jwè, meyè jèn jwè a travè le mond k ap evolye nan foutbòl mondyal la. Anpil kè kontan jodi a, gras avèk Dimone, kè kontan sa m pral eksplike nou kòman jounal Gòl, youn nan gwo jounal ki genyen, youn nan gwo jounal ki genyen an Frans, ki genyen tou a travè le mond, ki toujou ap pale de foutbòl franse, pale de foutbòl le mond antye, ki ekri yon atikl, ki fè yon gran antrevi ki genyen, m ka di ki genyen yon anpil moun ki pale de Corventina, m pap ka pale nou de tout sa. E si m ta pran pou m pale nou de, de sèlman entèvyou sa a, pou m ta ap esplike nou, ap li entèvyou sa a, m pran lesansyèl pou m pale nou, se bagay ki ta pran plis ke inèdtan pou m ta pale sèlman de entèvyou sa a, paske lè ou fè entèvyou sa a, entèvyou sa a m kwè ke li fè plis ke inèdtan paske se anpil moun ki pale. Mwen menm tou si m ta pran pou m eksplike nou, l ap pran anpil tan. Men avan m ale banm fè sa non. Banm remèsye ou menm ki antre sou chanèl sa pou la premyè fwa. Ou chanèl sa nou di ke se chanèl Milo 500 ans, nou pale inikman foutbòl ayisyen. Nou pale foutbòl ayisyen paske nou kwè nan devlopman foutbòl ayisyen an, nou si e sèten ke nou pale de jwè ayisyen, nou pale de k ap jwe aletranje kèlkeswa kote l ap jwe a, depi nou gen kontak jwè a l ap jwe, nou konnen sa l ap fè, nou pale de li e sa l fè pandan semèn nan, pandan wikèn yo. Rèv pa nou se grandi chanèl sa pou li kapab vin yon gran chanèl, gen kèk bagay ke nou te ka fè, fè des videyo, fè des emisyon men mwayen yo poko pèmèt nou, men nap mande w sipò ou. Abòne ak chanèl lan, imedyatman ke w kòmanse abòne ak chanèl lan, nou gen plis moun kapab tande li, plis moun ap konnen chanèl lan, nap jwenn posibilite pou nou kapab fè sa ke nou fè a, paske mwayen ke nou pou nou gen pou nou grandi chanèl sa. nou poko nou poko ka jwenn mwayen. Men avèk fèb mwayen ke nou gen, nou toujou bat pou nou ba ti video ke nou toujou fè enfòmasyon, fò ou konnen enfòmasyon sou chanèl sa. An nou pale. Nou pral pale direkteman de Melchie Gaël euh, Dumornay ki se Corventina ki anpil moun konnen sou non sa. Corventina, depi ke jèn aj li, depi lèl gen 10, 11 an, li se ti moun ki fè ti moun mibalè, men m pa vin pale ou de orijin li, m vin pale ou de talan foutbolistik li. Lè ke li te genyen 12 an, 13 an, tout moun te gentan konnen ke Corventina se youn nan star, menm jan ke nou te genyen oparavan, nou te gen Mondésir, Neila Mondésir ki te grandi avèk Pus sa tou, menm jan yo grandi avèk talan ke yo gen. Dimoney, li tap parèt menm jan an e a laj de 12 an, 13 an, li te deja montre ke li yon star. Genyen Gol ki se yon jounal fransè, Gol France, li menm ki tap pale de sa, ki trè koni. Li di ke se a laj de 14 an ke yo tap vin dekouvri, ki tap atire latansyon de Rems. Sa vle di ke se a laj de 14 an ke Rems tap genyen yon zye sou jèn nan jwez sa Ayiti ki vin devni yon star jodi an kote ke a laj de 14 a depi ke li antre nan premye divizyon fransèz lan, tout moun nan gen nan ap pale de li, tout moun nan gen tan ap pale de ap pale de jwè sa, tout euh, la près ap pale de talan ke l genyen, foug ke l genyen, teknik ke l genyen, anbataj fizik ke l genyen, ebyen eh se ta pral an le se ta pral nan koup du mond 2018 lan, kote ke ekip Ayiti an ta pral jwe kontr Lalmay, kote Ayiti ta p jwe kontr Lalmay. E se la ke gen Amandine le Miguel ki se antrenè ekip Rennes nan ki te konn al swiv yon jwez, yon jwez fransè ki rele Hélène, Hélène Bercoq fè kòk li menm ki te konn al swiv jwez sa e lè ke yo te nan vil la yo te gen posiblite tou pou yo swiv lòt match E jou sa a, prè de 303 mil moun ki t ap gade, ki t ap enstale nan stad sa a, e a rabin pou yo t ap swiv yon match nan fas nan faz de poul lan nan mondyal U20 sa a, se te Ayiti kontre Lalmay, kote ke mi kote ke madanm nan t ap swiv Amandine, li t ap swiv malgre jèn aj li, a 14 zan, li t ap swiv e Dumornay ki t ap ki t ap batay nan mitan tèren an malgre konkirans, malgre. laj lòt moun yo te gen pase l, li te mete e anprent li nan match foutbòl la, li te mete fòs li nan match foutbòl la e ou te wè se te yon moun ki te gen anpil talan. Avèk euh, Lalmay ki te bat Ayiti 3 a 2, men yo te wè nan li menm se yon vrèman yon kapab vin yon gran star. E, e madanm nan, li te vrèman, vrèman, vrèman kontan. e li te antre an kontak avèk federasyon avèk manm yo pou te konnen koman ki yo te kapab gen pou yo te kapab gen kontwòl jwez la. E kelke jou pli ta, m ka di 1 an pli ta, li ta pral antre an Frans pou yon kontra e pou yon esè nan ekip Lyonnaise la, ki youn nan ekip ki meyè ekip ki gen a travè le mond nan zafè foutbòl feminen. Malerezman, avèk laj li, li pat kapab rete siyen nan ekip la, li te oblije retounen an Ayiti fanmi li e te toujou kenbe kontak, li te toujou kenbe kontak ak fanmi li, an palan de Madame Amandine, li te fè tout mwayen posib pou li ke li menm li te kapab toujou kenbe kontak la, malgre l konnen ke te gen plis ke 50 klèb, plis ke klèb ki o Zetazini, klèb ki an Frans, klèb ki an Azi, e de tout kote ki te manifeste enterè pou te genyen e jèn jwe sa, yo menm yo te trè trè trè atantif e li yo te eksplike li, e pwojè ke yo genyen, e li te wè pwojè sa ta bon pou li, li te fè yon fwa, yon chwa entelijan, li te siyen nan ekip Rèms lan. Dèz arive l nan ekip Rèms lan, nan mitan sezon an, li te gen posibilite pou li te jwe kont ekip kont ekip Montpellier an ki genyen lòt jwez ayisyèn nan, an palan de Nerilia, yo pat mete li, yo te mèt cho ke li te kapab rejwenn plis antrènman. Li ta pral jwe e premye match li fas a ekip FC Issy an ki genyen ki genyen Borgela ki genyen e lòt trojez lan an palan de Ketia Louis ebyen eh se ta pral se ta pral premye match li nan dezyèm mitan li ta pral jwe li ta pral jwe nan dezyèm mitan nan dezyèm mitan ta bay li ta pral bay 2 pas pou Ketia Boussy e kote Boussy Boussy ta pral make 2 gòl ki ta pral pèmèt match foutbòl la fini 3 a 1 E se te madam nan te vreman etone, li te di, waw, si ke, o oh mon Dye, waw, mon Dye, si ke li fè sa nan sèlman, nan yon mitan, nan de, nan, nan de, nan de, nan de, nan de mitan, li kapab fè plis. E li ta pral jwe kont yon lyon, di lyon ki se yon nan ekip, ki meyè ekip ki gen nan mond lan, li te soti kòm meyè jwez ki te sou tèren an, malgre laj li, malgre, ki te gen moun ki gen plis esperyans pase li, e l te sòti kòm meyè jwez ki genyen sou tèren an. E l te kontinye ap pwogrese nan ekip lan e de jou an jou li se yon jwez ki gen anpil talan, li se yon jwez ki trè, ki toujou ap poze kestyon lè l pa konprann paske li gen yon vizyon, li vle aprann. Menm jan ke li te pa, li te, li te konn, li t ap pale avèk, avèk Goal tou, li gen yon rèv, gen anpil jèn an Ayiti ki pa gen chans ke sa li menm li genyen an, ki gen anpil talan. Li kwè ke pi gwo rèv li se jwenn yon gwo kontra nan yon klèb ki gen plis sa, ki gen plis matirite tou. E fèt li ke konstwi yon akademi nan peyi a pou li ede lòt jèn nan jwez li menm ki kapab jwenn pou lòt moun kapab dekouvri yo pou yo kapab jwenn bagay ki vreman enpòtan, enpòtan pou yo kapab jere sa. Sa a se si e sèten. Kòventina, de jou an jou, l ap grandi.

ke li menm se si yo rele pri sa NXGN ki se meyè jwè ou swa meyè jèn jwez kap jwe nan laj sa anba 20 an, anba 23 an. Se te vreman enpotan li ranpote sa, nou si e sèten ke se yon fyète aktyèlman tout jounal ap pale de sa. Nap di ou rete konekte chanèl la, nap pote plis enfomasyon pou ou detan zaout.